Bonswa bonswa bonswa tout moun kòman nou ye mwen espere nou trè byen nou anfòm mwen pa ka tann pou ke mwen fè ti videyo sa sonje mwen te mete nou pral pale de nou pral pale de nou pral ba ou kèlke sit kote ke ou ka aprann anglè gratwi. Men avan kite m kòmanse pou m di w ke genyen yon seri de bagay jodi a la ki ap fè anpil bri sou entènèt lan. M ta swete ke nou trè fokis, nou trè asela pou nou konprann yo, pou nou pa kite sa pase. Youn nan bagay, m panse gen twa bagay. kap pale anpil kap fè anpil bri premye bagay se youtube kòman pou fè kòb sou youtube dezyèm bagay se e komès an biznis an liy e komès twazyèmman se anglè anglè tout kote ou pase se bagay sa yo wap tande konprann se sa wap tande se sa wap tande men gen yon nan erè pou nou pa fè anpil fwa lè gen tip de E pwopagann sa yo k ap fèt, jeneralman gen de repons, gen de konpòteman nou menm moun nou konn genyen. Premye konpòteman an se, A! Pètèt tout moun ap pale de bagay sa a. Bon, al gad sa l ye. Ki sa yo fè? Y al chèche konnen bagay sa tout moun ap pale de li a, ki sa l ye. E konsa, yo konn fè siksè oubyen yo jis konn sa l ye epi that's it. Men konsa tou gen lòt moun ki di, Bon, m tande tout moun ap pale de li, men mwen menm m jis. Le fè ke tout moun ap pale de li, mwen menm sa jis pa enterese m. Eske nou konprann? E poutan, e finalman, moun ki di sa, epi li jis pa enterese. Ou konprann? Sa pa enterese li, epi li kontinye viv vi li, kontinye nan tout aktivite li, epi boum, bagay la fon siksè, li di, a, m te tande pale de bagay sa, men m te tèlman tande moun ap pale de li, m pa t pote atansyon. Si m te pran. M te ka gentan jwenn yon chans. M panse ke sa k ap pale la a, sa n tande k ap pale la a, de konpòteman sa yo, fè trè atansyon ak yo. Premye konpòteman an, si w tande, ou tande tout moun ap pale de YouTube, tout moun ap pale de komès an liy, e-commerce, e komès sou Shopify, sou. fè biznis sou Shopify, fè biznis sou Fiverr, fè biznis sou Ebay, Amazon, etc. Donk sa se youn. Dezyèmman, e ou te tout moun ap pale, ou koun ya la, se lè pou tout moun aprann anglè, aprann anglè, aprann anglè. Ou konprann? Sa fè de, epi. Twazyèm nan tout moun soke sou chanèl youtube soke tande e kreye content pou ke yo mete sou chanèl yo epi tou mande moun pou abòne epi tou yap fè moun ri yap bay blag tout sa donk li trè enpòtan pou chache konprann sa sa yo ye epi ou menm pou ou e anbake le pa pou ki rezon paske se seri de nouvo fòm djòb ki ap kreye sa se youn dezyèmman gon seri de djòb ki te konn genyen oparavan yo pral. pa egziste ankò, donk se seri de lòt fòm antrepriz, lòt fòm biznis ki pral ye. Donk fè trè atansyon si ke ou ap fè pati de de mouvman sa yo, fè mouvman moun k ap chache konn sa yo ye epi k ap anbake le pa. Pa fè pa fè pati de moun ki jis tande epi ki di ke bon mwen menm m pa bezwen konn sa l ye, bon mwen menm sa pa enterese m paske tout moun ap pale de li, yon bagay tout moun ap pale de li se sou ke se yon bagay ki twò kanpe sou anyen. Ok, donk pa bliye m te di ke. E ti videyo m nan li pral pale de kèlke sit kote ou kapab aprann anglè, aprann anglè e gratwi. Donk pa, premye sa m ap di w, li trè enpòtan jodi an, ou pa ka pa pale anglè, ou pa ka pa pale anglè. Kondisyon sine kwa nòn, ou pa ka viv nan tan sa pou w pa pale anglè. Èske w konprann? Kite m kouri di w, genyen. Teknoloji a men si w vle entènèt senkyèm jenerasyon pral sòti la. Sa nou rele 5G a. Senkyèm jenerasyon sa, entènèt 5G a, li pral kreye anviwon 2 milyon djòb. 2 milyon nouvo djòb li pral kreye. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, li pral jenere yon afè de plis pase 500 milya dola. Gen moun ki di 500 bilyan, bilyon dola, oubyen 500 bilyon oubyen 500 milya. Se kantite lajan sa anviwon moun pral ka fè atravè senkyèm jenerasyon, atravè teknoloji 5G a. Donk, m garanti w, 99 pwen 9 pousan djòb ki pral kreye yo se an anglè ap ye. Ou pa pale anglè, l ap difisil pou ou. Donk, deja, m konseye w, konseye w vivman. mete anglè sou. Se pou rezon sa, mwen pral montre ou, mwen pral ba ou kelke sit ke mwen m aprann anglè sou yo, ke mwen m ap itilize, m toujou ap aprann, ap met bèt sou mwen. Depi dèz ane, m toujou ap aprann, m toujou ap update tèt mwen. Donk, mwen pral pataje yo avè ou. An nou pati. Wi, premye sit entènèt ke m ap pataje ansanm avèk ou. Alò, li gen yon sit entènèt, li gen yon sit entènèt, men m prefere e ba ou l sou YouTube pito. Li rele Rachel's English. Men li la. Rachel's English. Ok. Dam sa, li se yon li se yon lengwis. Ok, li se yon lengwis. Donk, euh,

Pwen kòm, si w vle al sou sit la, si w pa vle tou, men youtube lan la, m konn w ap itilize entènèt, men youtube lan la, li genyen dè milye de videyo ke li mete disponib. Donk se anglè serye, bagay serye kote ke l ap aprann ou pwononse chak grenn mo, chak. Ti fraz. Chak mo nan chak fraz li ba w kòman pou pwononse l, kokot, kòman pou pozisyone lang ou, pou tout ti bagay. Bon, si w vle m te ka ba ou yon ti yon ti apèsi epi li gen videyo l fè, videyo li yo e e e e li gen videyo li fè, videyo yo m ta di yo yo. m ta rele yo video live kote ke lap fè kou an live. Swa li avèk fanmi l oubyen l nan yon zòn espesyalman epi li montre w men kòman men kòman yo pwononse tèl mo men kòman tèl bagay lè yap pale men kisa yo di men kisa yo di. Se trè trè enteresan mwen konseye w vivman vivman pou ke ou ou kapab vini vin sou vin sou paj sa si w vle vini vin sou paj sa pou kapab mete anglè sou ou Rachel's English ok li avèk tout li avèk tout pi sou tit m panse ke li trè entèresan ban m ba w tande yon ti bagay bon m panse ke nou gen anpil bagay pou nou fè. E m sa pa bliye sa rele Rachel's English vin sou li pa neglije mete bèt sou. Sa se premye sit pa bliye m di w sou sit li gen sit entènèt li ki se www.rachel'senglish.com oubyen tou vin sou YouTube la ou ekri Rachel's English l ap monte milye videyo. Li gen anglè pou beginner, pou debutan, pou entèmedyè e pou advance. Ok, bagay serye. Dezyèm. sit map pwopoze ou li rele e English class 101 English class 101 sa enteresan okontrè moun sa yo yo menm yo yo live 24 sou 24 nou tande sa yo live 24 sou 24 kote ke yo gen videyo ki live men ou kapab ale sou sou paj yo an. Ale sou kanal YouTube yo a, yo genyen paj yo a, www.englishclass101.com Si w vle, si w pa vle, ou kapab ale vini sou YouTube, ou klike englishclass101.com Ok, men sa w gade la, yo live la. Live 24 sou 24. Bon anglè, bagay serye, pa kache tou, yo genyen. Yon ekip twoup trè enteresan. M konseye ou viveman vini sou chanèl sa. Ou byen sou vle al sou sit la ou kapab ale sou sit la. Sou pa vle ou kapab vini sou chanèl sa. Bagay serye, bagay enteresan. 101 English Class 101.com avèk.

Humm li se yon ostralyèn bagay serye timoun nou pa ka imajine nou bon anglè bagay serye vini vini sou sou sou sit sa e m pa konnen youtube m pa konnen sit entènèt yo a m panse se www english pwen kòm men ou kapab vini. Si w gade, w wè yo genyen 2 pwen 51 milyon moun ki abòne avèk chanèl la. Donk, tout sa se moun k ap aprann anglè. Donk, mwen ankouraje w vivman vini sou sou e, e, e, e paj sa, sou chanèl sa pou vin mete anglè sou ou gratwi. Gratwi ti moun, bagay serye. E, m pa, li menm li yon bagay trè spesyal nan, nan, nan, nan, nan kou li yo. Li plis. Pale de ekspresyon. W ap vin sou beny tout ekspresyon. Sa yo vle di yo. Bay serye. Kòman pou w itilize yo. Fason ki pi fasil. Fason ki pi senp. Ou kapab jwenn yo avèk madam sa ki se yon ostralyèn. Li genyen kou li an ki rele English. Epi twazyèm nan, m panse sa ki pi enteresan li menm. Li rele Improve your English skills. Improve your English skills. Si w gade pou wè, li genyen 37.9 mil moun ki abòne avèk chanèl li a. Son, si avèk chanèl yo a. Se yon, pa sa san sa li menm son vrèman yon enstiti kote ke w ap jwenn anpil bèt bagay serye, anpil bon bèt. Anpil bon bèt sou chanèl sa a ou kapab tcheke yo www.improveyourenglisskills.com si w vle apre si w pa vle w kab vini dirèkteman sou youtube la san w pa grate tèt ou vin mete anglè sou ou sa k bèl yo yo break down tout kou yo avèk soutit w ap tande Wap li sa ki ekri a. M panse ke yo gen nivo debutan, nivo entèmedyè e nivo avanse. Donk, deja, gen yon pakèt lòt, gen yon pakèt lòt men se 4 sa yo ki pi enterese m, m twouve ki vrèman nan nivo m renmen an, anglè m renmen an. Donk, m panse gen yon pakèt lòt men m pwopoze ou 4 lòt, 4 sit sa yo. Mezanmi vini vin mete bèt sou nou, vini aprann anglè gratis ou toujou gen ti entènèt sou telefòn ou ebyen itilize l a bon esyan, itilize entènèt ou a bon esyan, mete ti anglè w sou ou, aprann anglè, pran kaye w, ekri, mete bèt sou ou san w pap gentan, ou pap gentan. e fin tande ebyen w download yo ou gen yo sou telefòn ou gen yo sou laptop ou gen yo sou tout e e e e e e e jump ou pou kapab itilize pou kapab mete anglè sou ou donk m panse ke 4 sit sa yo yo trè enteresan ale verifye yo epi tou fè m konnen kòman e e yo itil ou ok fè m konnen kòman yo itil ou donk m panse ou pap desu ou pap desu de sit sa yo ok wi mezanmi panse ke nan lavi a ou pa gen dwa ou pa dwe egoyis ou pa dwe egoyis mwen map map pataje sit sa yo ase lontan avèk zanmi m avèk pwòch mwen yo map ankouraje yo viveman ale sou entènèt etidye anglè mete anglè sou nou. Anglè, Jodi a nan tout mond lan yo pale anglè. Kèlkeswa lang ou pale an, ou se etranje ou bezwen vwayaje, kote kote ou ale an, w ap jwenn moun ki pale anglè. Kèlkeswa kote ou rive sou latè, ou pa ka pa jwenn kote yo pale anglè. A vle di, si w moun ki aprann anglè, ou pap bi, ou pap pèdi l. Diran tout lavi w, l ap itil ou. Dayè, ou wè kote ou kòmanse tou, w ap wè kote w ap kòmanse tou piti, ou pa konn kote w ap rive. Skivedire, ti bagay ou wè. pi ou ka pi neglije an, se li ki pral ede w fè plis lajan. Ou te etidye gwo metye, gwo bagay, gwo sesi, gwo sela ba, ou wè l pa itil ou anyen, ebyen ti anglè ou wè ou pral met sou ou a la, m garanti w se li menm ki pral fè de gwo, gwo, gwo, gwo, gwo bagay nan lavi w. Pa neglije mezanmi, pataje yo avèk zanmi w, frè w, m pa konnen, sè w, pataje yo avèk moun, sit sa yo. M panse ke li ap trè trè trè trè trè enteresan pou plis moun konnen yo paske yo mete yo entè sou entènèt la disponib ou menm pa neglije itilize yo, pa neglije mete bèt sou ou. Mwen renmen nou anpil se te Augusto Avlefrantz pa bliye kite yon kòmantè. Abòne sou chanèl nou an, like paj nou an, pa bliye mil jèn, mil kanal YouTube, mil antreprenè. Nou ap grandi yon kominote, nou vle pou ke nou mete bèt sou nou, nou youn ap sipòte lòt, nou youn nou ouvri zye lòt pou ke nou kapab grandi ansanm. Ok, si jenerasyon pase a pat fèl, nou menm nou pa gen dwa rate okazyon pou ke nou grandi ansanm. Tchaw tchaw, se te Augusto Abreu Frantz, pa bliye yon like, yon abòne. Epi yon pataje pou tout lòt. Pou plis moun konnen paj la. Pou plis moun jwenn enfòmasyon sa yo. Pou plis moun enfòme. Tchaw m renmen nou anpil. Bòn nuit.